Yes yon vendredi wi la Vendredi li ye tonton week-end sa Week-end sa Ap gen koze nan Molden Koman nou ye Bonjou tout moun Mister Moy sa fè lontan wi nou pa fon ti video Ti video Pale nou konnen Gen bagay pou pale Map big up tout tout moun tout jèn ayisyen ki toujou fè ti bout video sitou yon nèg tankou Nofeek hein yon nèg ki non sèlman ap poste de bagay entèresan epi ki toujou ap fè video tou fè live pale de sijè ki konsène peyi pa lòt bagay non sijè ki konsène peyi. Na big up es es lidè a ki sot fon bèl non e pa de sa nap pale non e pa big up nou vin big up ki sot fon bèl chanpyona la bay serye m kwè m sou twazyèm patisipasyon m avè yo la bon bagay bon bagay m panse ane kap vin la 2024 lap pi bon bon kisa nou pwal pale vre kwe nap fon ti pale sijè sa nou pale de li nap kontinye pale de li map mete 2 lòt Men sou menm bagay yo wi men map ajoute 2 lòt bagay ki pale anpil ke moun repete anpil e nan domèn mizik ok animasyon bay mizik konpa se la jodia e sa li ye maten an so ann kòmanse non sam vle di nou sam vle pataje avè nou gon bagay kap fè aktyalite nan bouch tout moun e se pa kanal la se pa jimmy danger non. Se cette affaire de nèg ki ap pale radio kap pale nan sou rezo sosyo paske yo plis kounya radio tradisyonèl yo yo bèbè swa e jounalis ki te sa pa kapab ankò so tout moun kounya se paj Facebook yo epi plis TV radio ap kreye pou bay enfòmasyon Se byen domaj, n ap toujou di l, zen, bòz, jouda, TV etc. Pa gen, yo pa sinonim, li menm avèk nouvèl, enfòmasyon pa sinonim. Se de bagay ki, se vre ke yo fè nou konprann ke enfòmasyon, yon medya ki rele tèt li zen, tripotay lakay, tripotay nouvèl, tripotay news. Epi yo mete nap bay enfòmasyon nap bay nouvèl se 2 bagay diferan. Tripotay a nouvèl enfòmasyon se e 2 moun. Se lalin a solèy. So lè w kole yo e bagay yo pa sinonim. Atansyon. E kisa l ye? Kisa map pataje avè nou la? Se 2 moun ki ap repete entèl pa animatè. pou fè pase yon pwen. Pa egzanp, ann pran sijè daktyalite la ki se lanmò Jimmy Danger. Anpil moun ap di, parantèz wi, lanmò Jimmy Danger jiska prezan toujou ret yon mit, yon dout. Jimmy Danger pa animatè. E anpil moun, pou m pa di tout moun nèt di l. Jimmy Danger pa animatè, l t ap fè tèl bagay. Entèl entèl pa animatè, l t ap fè entèl. Pandansetan Guy Wewe, Wilfrid. Ou byen Philippe Saint Louis animatè. So m panse se yon eka ou byen se swa moun nan pa konnen l ou byen l lage l kòm se ayisyen aprann li a konprann li. Men gon bagay pou n konprann lè radyo bay, lè mesye medya yo bay moun deyò repete. So moun nan k ap repete a ou byen k ap tande w la li pa antre anndan tèt ou pou l konnen kisa w vle di lè w di entèl pa animatè. Paske kisa l ye? Animatè se adjektif. Vèb ki rele anime a ki gen pou non animasyon. So, otomatikman ou gen yon show. W ap anime show a, ou se yon animatè. So, lè w di entèl pa animatè, ou pa espesifik. Fò w pi espesifik. Fò w di entèl pa animatè mizik ayisyèn oubyen konpa, zouk, oubyen ipòp, raga, etc. Otomatikman, ou di entèl pa animatè, se pou w di. Moun yo kap tande a se li pa animatè ki tap fon anima ki tap kre e e e ki tap poton on show konpa ou mete moun yo nan dout ou mete moun yo flou bon yo pa flou vre non e mwen kap esplike nou paske pou pou moun kap di la depi yo di animatè se animatè konpa e kòm si moun nan pa pa pap fon anyen wi li son animatè l gon show li gon show hebdomadaire sa vle di k pase on lè. egzak pa semèn, lè m di lè a m ap pale de jou, lè a on lè nan jounen an e li genyen menm lè bon m pa konnen ribrik ou byen gon sijè kanmenm pou l debat pandan 2 3 zèdtan 5 èdtan alò li son animatè li pa nan rejis animatè k ap Pou e show mizik kap pale de sinema etc men son animatè so anpil moun fè eka sa eka langaj sa se domaj ou konnen nou menm nap bay ti ti nap pataje avè nou jan nou konprann bagay la ou menm ou te gen dwa jis konprann ni ke otomatikman misye di entèl pa animatè li di entèl pa animatè konpa men misye moun nan son animatè li pa animatè konpa lè ou di animatè tou kou Ou pa fini fraz la oubyen ou pa mete rès la dèyè l. E kòmsi w di misye pa t ap fè anyen, l pa t ap anime. Wi, l t ap anime. Lefè danime yon cho, moun nan se animatè. Osi senp. So, lè nou di, lè n ap lage entèl pa animatè a. Moun kap di sa anpil nan yo se animatè paske yo gon show e pa paske nèg an di moun nan ap fè yon show lap pale de politik lap fè konesans jeneral etc epi l di entèl pa animatè epi entèl lòt moun nan di ou pa animatè tou non of course li son animatè lap anime yon show lap anime yon show dezyèm bagay konsène animasyon sa li menm map fè yon ti kras pi laj pran plis tan ladann. E li repete toujou. Ou byen nèg fèl. Bon, li pa repete men an di pito nèg fèl. Sa alò se ki sa li. An pil nèg ki sou rezo sosyo ou byen sou radyo. Tradisyonèl pa gen sa ankò. Rezo sosyo. Mesye yo konfonn bagay la. Yo konfonn bagay la. E yo repete l chak jou. Promosyon de la mizik ayisyèn, promosyon de la mizik antiyèz, promosyon de la mizik afrikèn, de la mizik amerikèn. W ap fè promosyon tout sa k gen rapò a mizik, kèlke swa tandans lan nan lang peyi a, w ap fè emisyon sou li. Pa egzanp, anpil nan radyo tradisyonèl nan lòt peyi yo, yo genyen kachè ki soti swa nan ministè kilti peyi yo a oubyen nan lòt enstans ki kwafe. Sa yap fè a. So, lè yo di yap fè pwomosyon de la mizik, ann pran egzanp ayisyèn paske e de li nap pale, pa gen kesyon de konpa. Yo fè pwomosyon pou rasin, yo fè pwomosyon pou raga rap, yo menm fè pwomosyon pou sa yo rele e tandans sa. Bon, son, son, ann di rap la men li, li, li, li, li drill pa egzanp. ki a la mòd Ayiti, lè w ap fè pwomosyon mizik ayisyèn, tout sa k kreyòl, nou fè pwomosyon pou li. Anpil medya ap fè, depi y ap pale, y ap di, men, mizik ayisyèn, pwomosyon de la mizik ayisyèn, etèl, etèl, men e pa vre, nou pa fè pwomosyon mizik ayisyèn. Paske, lè nou chwazi moun pou nou bay pale, nou pa pale de rap, nou pa pale de rasin, nou pa pale de raga, de an. kite n tandans de angaje etc. Nou pran yon sèl, nou pale de yon sèl, nou rete yon sèl liy nan, nou pale de yon sèl gwoup de moun. Nou pa ka plede fè elòj nan fè pwomosyon de la mizik ayisyèn. Ou pap jwenn yon ap fè pwomosyon de la mizik de tèl peyi l epi li limite l. So nou ap plede di yon seri de bagay ki pa vre, ke nou pa, ki pa sa egzakteman, oubyen tou senpleman nou pa menm konprann sa n ap di a. Ann ann ouvè yon lòt fenèt paske nap brèf tèlman gen bagay fò nou ta chita nap fè yon pil pale men ou konnen videyo yo plis yo pi kout yo ale pi lwen yon lòt bagay ankò ou fè pwomosyon mizik ayisyèn epi ou di ou fè pwomosyon de la kilti ayisyèn bon sa son lòt bagay nèt pwomosyon kilti ayisyèn paske m te rete nan mizik ki te ok ou fè m rantre tout tandans ladann men Culture haïtienne nan li ankò plus vaste. Sa vle di ou fè pwomosyon pou moun ki nan literati, dans, teyat, penti, sinema, mizik lan antre ladann, moun kap fè ti kolye, rad, kouti, mòd etc. Pwomosyon de la culture haïtienne. M ka konte sou dwèt mwen konbyen fwa yon nèg ki nan rasin nèg yo fon bon emisyon avèk Ram, Richard oubyen madanm ni oubyen yon mizisyen Boukman etsetera sa ka rive nèg yo fon de twa pale pandan yal nan yon konsè men ki nèg ki di kap fè pwomosyon de la kilti ayisyèn ki envite de koutirye bon envite eleman kap abiye zafèm nan pa egzanp kòm se li nou gen anvi nan moman kiyès ki pale de 2 2 2 2 2 2 bon nou fòk nou prè bon tout map gade 2 gwoup isi gwoup rara oubyen rasin kap jwe nèg yo abiye an dashiki dashiki pa ayisyen dashiki nou plis an di nou atribye la afriken men nan tèt pa moun yo yo abiye paske pou yo menm afriken ayiti se ayisyen se menm bagay la oubyen otomatikman yo potel li senbolize rasin se pa vre men Kisa ki pale k genyen, ki deba k fèt sou sa? Pandan se tan nou gen karabela ki la, ki aso, kòman nou asosye sa yo, kòman nou fè distingo sa, karabela e dachiki, poukisa moun yo tou dan kou yo abiye an dachiki epi yo asosye la rasin etsetera. Men pa gen anyen k janm di sou sa. Men tout nèg ap pwone kilti ayisyèn e mizik ayisyèn. Non, nou se de nèg ki gen de ti gwoup bagay nou, n ap vann sèvis. On nèg vini a kòb li nou kraze lòt la pou li, sa vini a kòb li l kraze lòt la pou li. Dayè se nou ki fè pwomosyon bay sòlda a, se nou k kraze sa nou rele etchèmay nou an, se nou k fè tout pil bagay yo men Yow san zeksepsyon menm boulshit menm tenten Ann rantre nan twazyèm nan pou dè twazyèm nan k ap dèni pwen pou nou gen tan a onz minit ann di ann fè l rive a kenz minit se on lòt bagay ki toujou ap pale ankò nan kominote nou an. E sa li sou lèv tout moun. Se byen domaj. Se lè yon nèg k ap fè radyo, k ap fè medya oubyen k di l animatè, jounalis, whatever, jan l rele tèt li an, pou l ap pwone, l ap pwone, l ap fè pwomosyon pou li, ke tèl albòm pa gen pou l soti paske tèl albòm ap kraze l, tèl albòm ki se fleo, ki se etsetera, sa l ye a, l ap kraze entèl, l ap kraze tèl tès, pressing, tel ipi tel pa konnen whatever sak soti an banm fon ti bak poum rive kotem vle rive an lè yon bagay pran lari swa poul vin yon challenge oubyen poul vin viral popilè etc jann ka relel lan se yon bagay ke yon nèg radyo repete yon bagay yon mizisyen ki te pase nan radyo oubyen nan medya repete. So lè map plede di radyo a nap konprann se mesye Facebook etc melanje. So se sa nou yo ba nou nou repete. Menm lè yon nèg fè yon enpè langaj oubyen yon lapsus jan nou ka rele l la, menm li menm li konn ap di moun yo nou mèt koupe sa pou nou lage. Sa vle di ou bay moun yo pwodui pou yo fè pwomosyon. Swa negatif, bay san sans, banal etc men pwomosyon kanmenm paske le fè ke le fè de pale de kèlkonk sijè maten, midi, swa, ou fè pwomosyon pou li. Dirèk ou endirèkteman. Kit li apre ou vin kritike l men se pwomosyon kanmèm. Brèf, nou pa pou nan, nou pa pou antre nan bagay pwomosyon yon lòt lè. Alò, se ki sa m vle eksplike nou. Lè ou son medya ki ap vann sa w ap vann nan kòm pwomosyon mizik. pwomosyon kilti etc. Kòman ou ka kanpe pou w di tèl albòm li pa bezwen soti sou pretèks yon albòm ap mache. Men ekoute, mizik m ap tande k rive sou mwen an, mwen vin renmen l apati de ou menm ki jwe l, ki fè analiz sou li. Si w pa ban mwen, m p ap pran, m p ap renmen l. Lè tout medya, pa egzanp, fè 365 jou ap pale de zafè m, pale de albòm, de mizik. Reginald Abillon jan yo pale de li, yo pale de bal la, yo filme bal la swa telefòn whatever sa l ye a. Yo mande 20 mil dola, 40 mil, 50 mil dola se li k fè sijè emisyon w lan pandan tout yon semèn, pandan tout yon mwa. Ou woule mizik li. E paralèlman, depi nan tèt cho w lan ou tou di tèl albòm li menm li met kò l sou kote tann 2024. Kisa w fè? Ou fè yon pwomosyon gratwi. pou album ou di k bon an paske album nan bon vre konprann sa map di an album zafem nan bon vre mizik yo bèl tèks aranjman son bagay son nouvote nan mond mizikal ayisyen men se ta fè pou medya ankò ap di album wid pa bon roody roodboy mèt al refè e mea koulpa nu look lan pap mache etc men Ou fèm pa renmenl. Ou fèl pa rive sou mwen antan ke moun kap fè pwomosyon mizik, antan ke moun kap vann mizik. Paske kisa l ye? Lè album zafèm nan soti, lap fè chemen l. Epi Wid vin soti pa egzanp. M pa oblije tou di moun yo ke Wid mèt retire kòl etc. Bon e yo k pwal fèm renmen Wid. Se yo k pwal fèm tande apresye Wid, album li an. So, depi yon lè ou gentan fè m pa enterese paske ou gentan fè yon pwomosyon negatif pou li. Kòman ou pral di m albòm sa l mèt tann 2024 paske zafè m bon e bon pou ane a. Ou panse ke Sexyy Red, Ice Spice, Tyla avèk Make Me Water, Make Me Feel My Breath k ap fè aktyalite la a, li ka anpeche yon mizik Nicki Minaj blow up? Ou panse yon konsè. e nenpòt jèn atis la pral anpeche Taylor Swift oubyen an Beyoncé kap fè toune sa la pa reyisi non paske ou pap jwenn animatè kap di e kounya e tay la liye la e yenmi a la de met kòw kote se a e Ania Star Ania Star oubyen e Aria Star kòman li rele a oubyen e se moman tay la. Non, nou pap jwenn sa. Sèl nou menm kap fè l. Paske tout sa nou di popilasyon an pran l. Yo, yo, yo, yo, yo kenbe l. Kòman, kòman ou di ou bòy gon albòm? Zafèm gon albòm? Ou pale de zafèm nan 365 jou nan ane an. San kanpe. Epoutou ap di ma ou di ou bòy tann 2024. Men kòman ou fè? Ou tou limite album Rudy Roodboy la. Ou pa ni pale de li, ou pa ni sesi, pa ni sela. E lè li menm li wè sa l fou, li fon bon, li di bon ok, you know what, ban m fè afè pa m pou kò m paske entènèt lan, rezo sosyo yo l pou tout moun. Epi ou vin kritike l le fè ke l pa pase jwenn ou paske l poko nan HMI etc. Men ekoute, sa l ap vin fè? Lè w pran mea culpa. Ou pa fè analiz de tèks, ou pa pale de melodi dèyè yon jis di e mizik sa e misye te ka fè pi bon wi la a e zafèm li ye tonton. Ok, zafèm li ye tonton kiyès ki di l yon nèg k ap pwone tèt li kòm nèg k ap fè pwomosyon mizik? Oubyen kòm mwen menm yo peye m pou Nu Look la e mea culpa l ye zafèm pa bon. W ap fè pwomosyon mizik ayisyèn? Serye. Pou on nèg rantre nan yon studio, pèdi tan, tèks etc featuring avèk atis, epi ou dil a e vibe ou mèt tann 2025 paske zafèm e 2 zan liye la e zafèm se fleo e tout di menm lòbèy la. Bon kwè Anouk pou fèm renmen zafèm e vibe. Euh calm down rema featuring Gomez selena li pase 200 fwa wi pa jou sou 94.5 m fini pa aprann li pandan map travay m fini pa renmen l m fini pa konnen aprè ki mizik yo pral bay li oubyen avan ki mizik yo pral bay li tèlman yo woule l sou medya yo fè pwomosyon pou li. Li fèmen tout gwo evenman spòtif yo, li nan tout evenman, li sot pran award la, li se mizik ki jwe plis sou Spotify, sou se si, sou se la, Amazon Music. Men sa k fè sa? E pa medya k ap di, e, Rema poze w se Burna Boy li ye nan moman an, bat, non. Medya Amerikèn yo, Fransèz yo, whatever, peyi a. Gon dispatching ki fèt, tout moun jwenn. Pa gon kesyon de Didi pral soti yon album avèk entèl la. Aa e pa Didi li ye, ou menm ou gen 20 tan wap mennen se Drake li ye. Ou pap jwenn sa. Ou pap jwenn medya kap kraze nèg anlè konsa. Men nou menm nou fèl. Tout bagay banal yo se nèg radyo ki la lontan k fèl. Pou yon nèg ap pèsonifye yon bagay yon atis di sou pretèks. O depi lòt la di ti grenn sab se nan lanmè nou jwenn ti grenn sab se nan rivyè alò li pale dirèkteman avèk larivyè banalite stipidite men ki rans sa menn bon menm lè moun nan ta dil wòl ou antanke medya se pote sa ki pozitif la ban mwen kòm moun kap resevwa Nou chita nou pran malpwòpte nan men moun, nou lage l nan radyo sou pretèks nou bezwen fè bòzè, nou k di l an premye, epi nou jwenn moun k ap konsome l. Kounye a, pou ki rezon tout moun se dèyè malpwòpte yo kouri daprè nou menm? A, monchè, peyi sa, li mondyal, li nan tout peyi, nan tout mond lan. Moun atire pa sa ki negatif. Men èske m konn yon kote m jwenn yon rezon? Non, se bagay pou yo ta fè etid sou sa, etsetera. Bon, mwen menm k ap. ki gen men ki genyen an kòm devwa ou byen kòm travay se pote ba nou pozitivite ya bon se kontrè la map fè epi map ouvè gòj mwen map vann sa etc konbyen fwa yon nèg ki di l animatè mizik fè dè analiz avèk dè lòt kote yap sansire yon seri de tèks kap fè apoloji e prostitution, e asasina ou byen e konsomasyon drog, ou byen kap favoloji e gangsterizasyon etc. Di bon mizik sa yap sansurel paske li sipoze ap jwe nan studio pa egzanp. Ann ba yon egzanp tandans ki rele drill la. Drill koman yo rele l la. Se yon mizik si te gen nèg ki tap fè bon analiz sou tèks etc. Tout mizik sa yo tap sansure. Pou nèg ap di w map rache w map koupe tèt ou map mete w nan sak map sesi map fè ekoute se vre ke w pral di m monchè l nan tout mond lan men tande yon bagay li la nan tout mond lan men yo fè 2 vèsyon ladan l yo fè yon vèsyon radyo yon vèsyon pou pase nan stidyo a sèlman kounye a w pral di m a monchè peyi sa ayiti nou pa gen bagay sa pa pale de li poze jis di nou gen yon emisyon oubyen nou gen yon show nap vann bagay se yo plis ofran. Nèg ki vin ak plis kòb la Nou konstwi sòlda pou n kraze bagay nou an epi n vin monte radyo n ap di tenten nan figi moun Nou tout fè l Tout moun fè menm bullshit la E tout moun konsome l epi yo lage l deyò Aktyèlman la Cho ki pi cho nan moman an aprè Jimmy Danger ki pran yon poz li menm k pa la si se vre l pa la Se Toto show ki depi ou voun bagay se li menm kap pale medam yo kap egzibe yo pale de vi seksyèl yo montre kò yo etc kap chache nèg kap di tout pawòl pa gon paj ou ouvè sou kèlkeswa aplikasyon li a se pa Toto moun kreye menm paj pou yo share bagay li yo ou pral di gad misye gad jan bagay sa vin popilè gad jan moun renmen. tout sak pa gen anyen pou bay pou ki pozitif ou byen anyen ki pa gen anyen de edikasyon ladan etc. Men ekoute lè ou ouvri yon ou fon klik sou li ou al nan kòmantè a 20 premye moun yo kap kritike medam yo lè ou gade anba se yo ki poste plis se yo ki share plis epi yap di bon medam sa yo pa gen yon gwo grenn bagay pou fè evite al sou paj la evite kòmante paske lè ou kòmante m si m zanmi w map wè lè ou pataje si se zanmi w map wè wap fè pwomosyon pou li. Epi w ap di, e medam sa yo, nan ventan, nou ba yon pitit, nou ba yon sesi, nou ba yon sela, n ap fè pwomosyon pou li. Pa gade l. Li pa bon pou nanm nou. Yon lòt bagay. Wilky Toussaint, k ap fè yon travay serye. Wilky Toussaint, e toujou, lè l fini, l ap di w pis. Ou byen l ap di w, Wilky Toussaint, pou sa l ap fè a, l pa t oblije ap di w pou chè pou kòmante l. Gen de bagay ki pa mande pou w fè l. Ou di, kèt sa bon menn. Shit! Men, bay. Toto show oubyen lòt, m pa gen pwoblèm avè l. M pa gen pwoblèm non, paske l gen konsomatè pa l. Non, e pa sa m vin di la. M ap jis fè yon paralèl. M ap ba w egzanp tèl bagay, tèl bagay. So nou t ap pale de medya sa yo, pou jodi a, a nou a 23 minit wi la sòy. M te di 15 minit, bon ou konnen, lapeti vyen an manjan. Bagay yo konsa wi. So, mesye medya yo ankò, nou tout nèt, nou tout. Sispann kraze bagay nou epi pou nou pote chay la sou moun ok nou kraze atis nan poze vye kesyon tèt anba nan poze dayè nou pa ni pale ni reflechi ni ekri ni li lang nou an so lè n ape e sak fè w ap wè nan tout entèvyou ou wè nèg la vire tounen l ap raple e sijè a ki se atis li gen kòm envite a. Ou poko reponn kesyon an non bhai. Epi li menm lap di non map vini wi seye map elabore. Non se paskel pa konprann kesyon an. Olye kel di moun nan refòmilel lap eseye reponn yon kesyon kel pa konprann. E moun nan k poze kesyon an tou kesyonl lan te deja mal fòmile lap atann poul jwenn yon bòn repons sou yon kesyon k mal ki pa bon. Sa w bay tèt anba. Se te sa l ye 25 24 minit Mister Moy. Ti video k pap deranje so nap jwenn li sou paj mwen. Gade li si nou vle patajel kòmante etc. Nou konnen konsa bagay la ye. Sak bon yo pa pale anpil pou li isit bon pa gen anyen k di sam di an la se wi amèn sèlman son bagay kap pale nou ka fè nou ka bay opinyon nou sa nou panse de li e sil pa entèrese tou m pa gen poum fò gadel fò nan pa gen sa Mister Moy ou pa lè Mister Moy foto vid nou konn bay foto vid yo bay you know what it is epi bigòp tout moun. Yon lòt videyo konsa yon lè konsa. Paske nou konnen. Bagay yo. You know. De fwa. Sijè yo konn la. Bagay yo konn la. E pa ke tan nou. Paske. Nou sot. Lage ti moun lekol. Nou vin la nou fè ti videyo a. So. Nou te dwa fè videyo. 20000 videyo pou jounen an. Pou telman gen bagay. Men. Nou konnen bagay yo gen timing la. Yon lè pou lage. Pou l fè chemen li. So yon lòt lè konsa ankò nap pale don lòt sijè. Peace!